Kòman nou ye guys kòman nou ye Fè ti mesaj sa rive pou nou Fè ti mesaj sa rive pou nou pou moun ki konsène yo e ka tande mesaj la Jodi a tout kote ayisyen pase sab la chonbe a pye yo. tout kote n pase. Dènye rekou tout Ayisyen te genyen, rèv yo se te wè yo rive nan lakou Ozetazini, kay Tonton Sam, pou yo te vin chèche yon lavi miyò. Men kounye a yo vle voye nou ale. E nou menm, nou pa gen kote pou yo resevwa nou. Pa gen kote pou yo resevwa nou. E ou ka imajine w, nou tout ki kite lakay, e pa poutèt lòt bagay. se pou nou ka chèche yon lavi miyò. Li t ap bèl pou tout Ayisyen ta retounen bak lakay yo, san pwoblèm. Se pa di pou yo ta di nou ale lakay nou, nou te ka chwazi pou nou retounen bak lakay nou. Men se kisa li pral fè lè l rive lakay. M ta vle mesaj la li rive jwenn moun ki konsène yo, nèg ki gen milyon nan men yo, ki gen mwayen ekonomik nan men yo, pou yo ta poze tèt yo kesyon, pou yo ta di, Èske sa m ap fè yo yo bon? Eske mwen nan bòn vwa? Eske sa n ap fè yo se bon bagay? Nou gen lajan nan men nou, n al envesti l lòt kote. Yeah! Nou gen kòb nan men nou, n al envesti yo nan lòt peyi. Epi Ayisyen se pati gringole, rantre Chili, rantre Brezil, Meksiko, pase pa Nikaragwa fon bann wout pou yo ka rive Ozetazini. Jodi a, nou ka wè bagay yo pa fasil. Ba yo pa fasil vrèman. Eske nou menm nou vle demisyone, nou vle bay vag? Non. Anpil nan nou menm lè pou nou ame de kouraj e si tout fwa yo ta pran nou voye lakay nou wi, pase m konnen gen anpil nan nou menm ki ta ki ta ale lakay wi se vre, men tout sa nou te genyen ki te reve nou de dwa nou vann yo. Mph. Pa gen travay. M panse ke se poutèt nan pral dèyè travay pou nou ka fè de dola. Pa gen travay. Eske moun yo ap met travay pou nou pou nou travay anba a? Nou bezwen travay. Nou bezwen travay. Depi lakay nou ap konstwi, ap gen faktori, gen izin, ok, lè moun yo fè manje yo pou manje yo pa gaspiye, yo gen kote makèt ka resevwa yo, nou tout ap fonksyone, tout moun ap viv. Jodi a, Repiblik Dominikèn ap voye nou lakay nou. Lakay yo sanse konstwi nèt. Kyès ki konstwi l? Nou lè Ayisyen. Yo pa bezwen nou ankò. Konbyen fwa nou wè yon Ayisyen ap travay pou di li chèf yon makèt, li se manadjè yon makèt Repiblik Dominikèn? Non. W ap al nan konstriksyon, leve vye travay, fè vye travay di yo menm pou yo mete rad pwòp sou yo. Se de menm tou Ozetazini, gwo peyi yo se konsa yo ye tou. Ou toujou jwenn se moun ki imigran yo ki toujou ap fè yon bann gwo vye travay di. Ok? Ebyen, depi yo vin pa bezwen w ankò, ou oblije panse a lakay ou. Jodi a, egzanp la li klè. Yon Spanis yo pran voye lakay li, li pa gen okenn pwoblèm, li fè byen lakay li, li ka al lakay li ka viv. Men yon Ayisyen. menm lè l te fè dizan ap fè byen lakay li, nan mwens ke inèdtan, li ka pòv, paske nou genyen dè malfwa ki lakay nou. Jodi a, se pa yon kesyon de moun a zam e k ap fè peyi a ditò sèlman, men nèg ki a kòl nan kou yo, ki avèk gwo kostim sou yo, nèg sa yo se yon bann vèmin yo ye. Ok! se epidemi moun sa yo ye tou. Paske se yo k ame moun sa yo. Nou konnen akoz move lavi rann majorite ti jèn nou yo, yo pa gen lechwa. Si ou menm ou pa nan pami yo, ou pa nan pozisyon yo, e pa kritike pou ta kritike yo men se priye pou ta priye pou yo. Paske gen anpil ladan yo Jodi a gen yon manch lang nan men yo ki fè gwo klas lekòl. Men, nèg ki nan tèt yo pa ba yo posibilite pou yo ta frekante yon inivèsite, pou yo ta jwenn posibilite pou yo ta di mwen menm mwen se mesye entèl. Yo chwazi ame yo pou fè ke mwen menm avè w n ap mennen yon vi chen manje chen. Jodi a menm lè w ta tiye tout nèg ou di ki se chèf gang yo, m pa kwè se sa k pral ba nou rezilta a. Paske, lè yon pye bwa, ou koupe branch pye bwa a, ebyen li boujonnen pi bèl branch. Lè l ap boujonnen, li bay pi bèl branch. Si w ka konprann, w ap konprann. Sa vle di ke menm lè w ta tiye yon chèf gang, wi w tiye yon chèf gang, pa gen pwoblèm ou tiye yon chèf gang, men li pa gon pepinyè dè kap vini pa bliye se nou menm ki fèl nou menm ki avèk gwo kòl nan kou nou ki avèk gwo kostim nan gang a vès yo se nou ki koz peyi a jodi a li konsa humm si lè nou te gen lajan nan men nou nou te pran yon priz de konsyans nou te konnen lajan nou gen nan men nou yo nou te ka fè de faktori, mete izin, fè inivèsite, ok, fè lopital, m ba w garanti, pa t ap janm gen sa k rele, jan w wè yo t ap di w gwoup, se viv ansanm, gang isi, gang laba, se nou menm ki pwodui moun sa yo. Jodi a, yo vle voye nou tout lakay nou pa bann, pa pakèt. Humm. Eske w prè pou w al lakay? Ou pa prè, m konnen w pa prè. Se kisa w konnen w pral fè lakay? Ou pa konn sa w pral fè. Sa mande anpil refleksyon. Vle pa vle, menm lè yo pa ka voye tout moun ale, y ap voye anpil moun ale. Jodi a, nou ka wè l nan yon ti tan k pa twò long, plis pase 300 mil moun bò isit la la ap ilegal. Mph paske otomatikman yo di yo pap renouvle tps la pou yo tout moun ilegal e lèm reyalize ti peyi sa map gade a ti peyi dayiti li pa gen kote menm pou pran menm yon ka nan moun sa yo paske lèm kontwole ayiti genyen fòs moun ki ayiti yo mpa menm kwè gon ka nan moun sa yo kantite moun ayiti pa gon ka moun ladann non ayiti plen sa vle di twa ka moun yo yo deyò twa ka ayisyen deyò kisa'n pral fè Èske gen kote pou resevwa nou? N ap mache sou fatra, pa gen kote pou resevwa nou. Pa gen travay, paske yon peyi ki sa l ye ki fè peyi a? Se agrikilti, fòk gen konstriksyon, fòk gen yon bann bagay k ap fèt epi pou fè, pou motive moun yo. Paske depi moun nan p ap travay, li se yon pwoblèm. Li gen anpil moun ki ta viv lakay yo. Lameri bezwen pran responsabilite yo tou. Lè moun ap konstwi, montre yo ki jan pou yo konstwi. Ok? Moutre yo kijan pou yo konstwi. Se pa senpman moun nan achte kay la, achte tè a, sorry, moun nan achte tè a epi nan kite moun nan la li ka al monte, monte, monte kay li, monte sòl li, li fè kay li. Moutre moun nan kòman pou yo konstwi. Nou fin kite moun nan konstwi, m ap gade, m ap gade vye bagay nan fè anba la. Nou fin kite moun nan fin konstwi, epi se lè a nou vin avèk bako lodè. Sa se yon, sa se yon pwoblèm pèsonèl li ye. Vin avèk bako lodè epi kraze sa moun nan fè a. That's not good. Sa pa bon. Li pa yon bon bagay. E m panse ke nou se Ayisyen, kelke sa ou te pa, ou te yon pastè, ou te pwofèt, ou te evanjelis, ou te doktè, ou te vodouyizan, bòkò sa ou ye a, nan sa nou ye a nou tout ap soufri. Paske nou se Ayisyen. Lè gen bon bagay k ap fèt, nou tout ap enkli ladann pou yo di, monchè gen bon bagay k ap fèt. Men lè se move bagay k ap fèt tou, tout moun konsène. Se yon konsèy m pote pou nou. Jèn gason parèy mwen yo, ou menm ki renmen konstriksyon, tag mwen nan videyo a. Tag mwen nan videyo a. Nou atè a la a nan Florid la la a. N ap fè kay pa bò isit la la a. E depi ou tag nou nan videyo a, nou menm n ap ba w sèvis, n ap ede w. Ou menm tou ki gen kay ou ta renmen fè yon adisyon ladan l tou, n ap ka sipòte w pou n fè adisyon an pou ou ki pap koute yon kantite lajan. Epi wap jwenn bon sèvis. M pwomèt ou sa. Pa ezite kontakte nou ok. Pa ezite kontakte nou. Tag mwen nan videyo a. Tag mwen nan videyo a. Epi sèvis ou rezève. Ok. Se ton plèzi pou m te avèk nou. N ap kontinye lapriyè se Bondye nou genyen. E si tout fwa se konsa lavi nou trase. E n pa gen lechwa pase malgre pandan yo bezwen voye nou tout ale. li gen moun la k ap chache mwayen kòman pou yo fè pou yo ta rantre isit Ozetazini oubyen pou ta fè pou ta fon lòt ti peyi nou konn kòman bagay ye ba yo pa bon an nou priye paske nou konnen pa gen anyen ki enposib pou Bondye Bondye konn chanje tout mal an byen m kwè sa ok e se te avèk nou frè nou zanmi nou ou menm si w tonbe sou chanèl la se pou la premye fwa ou tonbe sou videyo nou abòne e pataje ba nou yon grenn like. epi nap tann ou nan kòmantè a chonje tag mwen ou menm ki an Florid e ki vle travay nan konstriksyon ou son pwofesyonèl pwofesyonèl pa soufri depi ou son pwofesyonèl wap travay wap fè kòb pou fonksyone ok guys mèsi anpil babay.